Se mwen menm gwo zozo lakwa se mwen ye eyy Gen de nibo ki pa konn nan radote Plim nan tchou a se mwen l ye Sa se klè Kounye a la Sa k konnik pa isi Kite l pale
E
Nou te nan ti bagay ki sote a pye a Blad ki sote a pye a pa vre
Lè m nan sa ti bagay blad sote a pye a Bab wap pran plezi l Kote chante de ala bwè bwè di bwè fout vini epi kounya lè vini
m tire match la m pat tire l
mwen tire l
mwen di 4 fout 0 eske m te mal di oubyen m te byen di m te byen radote pa vre sa se klè
kounya la 4 0 rele 4 0 ok 4 0 fèt 4 0 vre choz di choz fèt sa se klè lè sa lè sa.
Mwen bway nan bay li lal ak aktivite l la lè a lè mwen kòm soumoun li te chwazi monte tèt al pou koute. Sa vle di pat rele m pou sa non nou ka wè ti bagay pantalon l ti bagay sou li ap regle bagay jenès li ou koute. Alèkile yon premye vin mete m kanpe nan yon radote avèk lòt kòman ti mouche a sa k gen epòl kase a kòman l rele ankò Alya yon bon ti mouche epi tanm wi. Lòt la, Mendel, e a vre. Sa a se klè. Yo pran m yo mete m nan radote nan pati pa l la. Li te mete m nan ekran, bagay sa yo. Epi m kòmanse radote. Lè sa a, Ayiti te pral jwe avèk Pewou nan demen. Epi nan jodi, mwen monte m radote. Sa m di nan radote a, m fè yo konnen klè. Ke Ayiti ap pèdi. Ayiti pè epi li di tou. Ayiti l pèdi. Kaka voye, pa vre? Sa se klè. Kounye a la, lè m t ap eksplike sa, tout moun te panse, Kote yo sòti avèk madigra bal maske sa? Paske l vini, l vin radote de yon bagay li pa menm konèt. Epoutan, bwè bèp brav gede, mwen wè anvan, m wè kounye a, m wè aprè. Sa se klè. Ok, dakò. Kounye a la, Lè m te pale sa, m te eksire tout moun. Pran pou ti konpè kòman dirèj la, kòman lòt la a rele a sa pa t jwenn viza a non. Lodinsky?
Sa se klè.
Sa se li konpè sa. Mwen eksplike l, mwen di l konsa, pou l pran mayo ayisyen an, pou l met nan tèt ayisyen yo. Bon, kòm s on madigra yo te di k t ap radote, yo pa okipe sa k pase a, Ayiti pèdi vre. Sa vle di, Ayisyen se sou bouda yo, zòrèy yo nan bouda yo l ye, yo pa koute. Ou koute. Sa se klè. Kounye a la, monte m radote. Bon m radote. M pale, m fè konnen ke nan menm mayo a ankò, n ap jwenn pati sa yo. Li te pale! Epi, m monte, m al radote, lè m al radote, m fè konnen ke mayo ayisyen yo genyen vèvè Ayiti a sou li, avèk tout bagay imaj ayisyen ki te goumen lontan pou peyi a te nan tout pwoblèm, nan tout retire, nan tout pwoblèm sa ki l ye a. Ki te pale, ki te pale. Bon kòmèm te fin radote bon sa nou wè yo fè la kòman kote bagay ki alatèt la alatèt bon bèdi sa yo fè la èskem te mal radote retire retire èskem te fout mal radote yo byen pale non byen radot e anbe la la se klè m pa mal radote nan mwen pale de mayo choz si choz fèt epa kounya èske brav la li annafè avèk moun kòman rele kote moun yo kòman. Fifa E pa fifa a retire l vre Fi e fifa Mesi Lè m t ap radote si ayisyen te pran bon serye Sa pa t ap rive Sa pa t ap rive M ka poze yon kesyon brèf la Talè koute
Sa pa t ap rive Paske bon m eksplike w ti koze
E pa met yon bra zozo devan m nan la Kenbe a fò ou. Ral a fò ou. Kenbe a fò nan men ou. Kenbe a fò nan men ou. Sa se li pou m kenbe la. Fò sa e sa m konèt. M pa konèt sa non. Ok, sa se klè. Kenbe a fò ou konn tout avè yo. Kenbe a fò. Sa se trè klè. Pale, pale Yvi.
Kounya la m pale, mwen eksplike ke m di konsa pou m di n yon ti koze. Si w wè nou pa fè sa, kafe ayisyen match la ap fini lèd, trè lèd. Yo pa fè l. E tonnè kraze m brav, si ti konpè a lè m te radote a, li te met mayo a, jounen jodi a m ta pral anmède mayo a. Ebyen ban m ba nou yon ti koze. La, nou fè yon lòt kalkil etanke lwa. Etanke lwa alèkile, nou fè yon lòt kalkil. Ki kalkil ke l ye? Nou pa t atann de sa, men nou te wè l. Mayo a yo retire a yo retire fas Ayiti atò. Bon, wè la, kaka vre. Bon, la, Oh! kaka vre.
Nou pap moute anlè.
Bon, kaka vre.
Nou pap moute.
Bon, Mexico.
Pale Misye w Gede, pa vre?
Wi, yeah.
Gede yo te konn viv deja, m te di sa talè a, pa vre? Trè byen. Moun ki te batay pou tout kòbòdirèj sa a ki te nan Mayo a, e pa t moun yo te ye yon lè? Wi. Ok. Lè yo vin mouri, ki sa yo devni? Yo vin zansèt.
Yo vin zansèt, gen ladan yo k gen 2 tou, paske moun fò sa yo fòk gen ladan yo k gen 2. Sa vle di, eskòt gen 2 a la, nou pran kou. Yo retire nou, yo retire fòs nou. Kite l pale ti jèn. Yo fout retire fòs nou la. M tande le pli vit ke posib pou yo retire fòs nou. Moun ki te batay pou Ayiti a m tande m fò yo retire li. Oh!
Nou tou ale la.
Se yon lòt kalkil. Sa son lòt kalkil pou nou fè la. Men m te pale, m te pale de bagay.
M pale de mayo a. Epi m te pale, m te pale de twa koulè mouchwa pou moun ki te vle liminen sa k pa levanjil yo. Sa k levanjil yo tou ka liminen si yo vle. Ble, wouj, blan.
M pa t pale l konsa. M te pale de mouchwa nwa ki te reprezante mèt kalfou. Mèt kalfou.
Mèt kalfou. Ok?
Nou radote ankò de bouchwa wouj ki reprezante Zili Dantò. Oh, Dantò te nan zòn nan. Epi ankò m radote, mwen pale de mouchwa mov ki reprezante Brav Gede ni Bobo. Kisa pou m te fout di ankò de yon pèp? Oh, mov se Brav Gede. Sa se klè. Oh, Brav Gede.
Mov se. Nou pote mov, nou pot nwa, nou pot blan tou. Oh, ok.
Bon, Ayisyen pa koute. Yo pa tande vre. Kounya la, faz 1 gentan fini. Paske men yo retire moun yo nan mayo a. E se te e te fòs nou sa. Se paske mayo a te konsa ki fè mwen benben tanke lwa m fre bèk m fre dyòl santi m nan afè bagay konsa. Ooh se paske te gen moun yo nan mayo a. Se bagay la monchè sitadèl la. E pa sitadèl non kounye a vètyè.
Vètyè vètyè. Yo mete m deyò.
Yo fout mete m deyò. Vètyè se lwa yo.

Woy fout tonnè kot bwa zozo m menni hey fout tonnè m fout wè woy m wè sa m wè la m pa wè m pa wè klè m poko wè klè m pa gen m pa genyen m pa bon m pa konnen m pa konèt m pa konèt non bon m wè m wè klè m pa wè klè èske m wè klè oubyen m pa wè klè liminasyon k pou ta gage la.

Ayisyen resi sonje pou li met ak tankou kilti li, afè li nan afè l k ap regle. Paske yo tout di w se levanjil yo ye. Sa k fè etanke lwa nou foure djòl santi nou nan afè moun. Men apre sa nou te ka pa menm bay Ayisyen avèk tout Ayiti avèk tout rès bagay yo, tout bagay balon a pye sa nou pral bay regle menm yon mèd pou nou. Men brav gede la a kounye a plis ke nou rekalkile la a, ki sa nou pral jwenn la a? Anben rekalkile a, anben lè l ap rekalkile a la, e pa sèl mwen. Ou gade. E pa sèl bwè dlo. Bali. Ayiti la e twa fòs nou pale. Twa fòs.
Nou pale de twa fòs. Twa fòs se.
Kounya la twa fòs la se mwen k pwal pale ake lòt lòt de yo pou m konn sa k ap di. Paske banm eksplike yon ti koze. Ayisyen yon pakèt sentoma yo ye kou yo wè yo kwè. M bay manti a? Wi Sentoma.
Sentoma. Ou te radote, m ap radote depi dat sa yo pa yo pa okipe m menm. Yo di m se madigra mal maske mwen m tonnè kraze m bare moun ki bo gason tankou m. Bo gason?
Bo gason.
Tonnè kraze m.
Bon nou youn nan la pa ka bo nou youn nan la pa ka bo gason pase m. Nan. Nan.
Sa se kle.
Nan.
E nou youn nan la pa gen pi gwo zozo ki pase m la.

La,
bon, sa m te ka di.
Se t ap fòs brad la k pou ta kay la. Men Ayisyen pa ban m regle anyen pou yo. Lè m ap, m poko janm genyen m radote la k pa pase. Sa fè twazyèm bagay m radote, m fè konnen mayo a se fòs la. Men yo fout retire l. Lè lòt ede konpayi an k retire ba e. Vètyè a la nou tou pèdi. N ale. Ba janm ekseye di sa non. Mwen eksplike. Vètyè ale. Nou pa di sa la.
Nou pa di ke nou pèdi, nou pa di ke nou gaye. Men ton brav sa w wè.
Wi sa w wè. Sa w wè.
Plis ke nou te kalifye san mayo sa. Nou pèdi. Nou, nou, nou, sa m wè. Nou pèdi bagay la k nan mayo a. Se delik te fòs la. Retire l men nap kenbe l nou menm. Men, kounya la pou nou kenbe l la son lòt kalkil m poko gen lòt kalkil la. Oh ou poko genyen l?
Se sa ap pale w la la. Tout mache prese sa bravo pa gen anyen nan men. Pa gen anyen. Ah ben se sa avèk si gen de la paske fòk ou vin eksplike pèp la sa. Pa la pèp la bravo. Pa la pèp la bravo. Fò eksplike pèp la sa pou yo liminatwa koulè balèn sa yo. on lòt kalkil, on lòt motè la. Se te menm sa m t ap radote depi anvan sa a, depi nan menm kay ti konpè a. De nwa a, de wouj la, de mov la. Anben la vwa kòmsi li mèt tou ale oubyen nou pa anndan ankò?
Poukisa pou l pa ta anndan? Bon. Sa m di nou nan goumen wi. Sa m di w. Sa m di nou nan goumen la wi. Sa m di lè ou nan fason n ap nan goumen. Pou di bravo kou anyen la a. Men lè ou la fason sa m di n ap nan goumen. Goumen an prepare deja.
Mwen menm mwen siyen goumen deja mwen menm. Nou klè? Nou klè? Nou klè?
Mwen siyen goumen pou samdi. Kounye a la sa k ap pase samdi m poko konèt. Sa fòk nou pale l klè.
Non fò w konnen paske ou siyen deja. Brav Gede ou siyen deja. Brav anreta. Men fòk ou tande.
E pa sa. Fòk ou tou fòk ou koute wi. Fòk ou koute. Jiska la dènyè minit yo ba nou yon kou sipriz. Ou ka prepare yon bagay epi yo fout nou yon lòt kou sipriz. Ou koute, on kou sipriz yo ba nou la. Eske nou te konnen de yo yo al fè chiriji nan nan mayo a? Yo fè chiriji ladan l, yo retire moun yo. Yo opere tout moun yo nèt. Sa a gen sans. Kidonk, piske sa pa se yon lòt fason, fò nou fè yon lòt kalkil.
Fò nou fè kalkil wi. Fò nou kalkile. Si nou pral pran, n ap sot Pòtoprens, nou pral Okap. Yo di nou gen tire nan mwatye wout. N ap pot tèt nou bay tire a oubyen n ap fè yon lòt kalkil pou n pase nan mòn, pase nan nan rak pou n tonbe kote n prale a? On lot kalkil pou n fè. Ki bon bon bon bon brav ou gen lontan ou vin la ou deja nan wout ou deja ou wè kisa l ye dayè yo yo opere nou yo etire vètyè a. Men ki moun menm kap voyem nan match la paske fòm al gade l. An men se pran ti kè w brav envizibleman ou ka la ou dwe gen pouvwa sa. Nan tèt manbo a pou m ye.
An men ok nan tèt kan an pou kanpe. E la donn te kòmanse deja ap radote la donn map fin radote. An men ok.
Ok ou nan wout deja. Fok ou pote bon bagay wi. Ou deja nan wout man.
Mwen menm bra poko janm radote anyen ki poko fèt la. Bra vradote 3 bagay tou lè 3 fèt. Kisa w wè pou nou pou samdi brav. Ou pa gen baton la ou ta fout mwen enpe baton. Paske Mexico deja. Se yon lot kalkil ki pou fèt. Pase men nan tèt brav.
Pase men nan tèt brav.